Ayiti men lapolis nasyonal nou pral gade yon bagay m pral pale dirèkteman ak dcpj paske an reyalite mwen menm pèsonèlman m te ofri m m te ofri tèt mwen pou m te kolabore ak dcpj men dcpj pa sou sa se bagay pa ap regle se gen de enfòmasyon m te kapab kowòdone yo ak dcpj e sa te fè M panse gen chanjman k dwe fèt nan polis la paske se rezilta n bezwen. M salye tout moun ki kwè ke m son eleman enpòtan pou la repiblik. Ou konn pou ki sa? M di sa nan plizyè emisyon isi a. M regrèt enfiniman gen yon seri de nèg. Se pandan yo pa nan polis la mwen vin gen tip demisyon sa map prezante. Paske si nèg sa yo te la kòm direktè jeneral, kòm dcpj, gen rezilta ke n te ka bay ansanm, pandan w wè m la. Paske m di n sa, genyen m pandan ti tan sa m sou rezo a son chans ke Ayiti genyen, malerezman, pat janm gen twòp moun ki te pran desizyon pou te fèl se lè yon nèg dim konsa oh e paske ou pa ayiti ki fè wap pale konsa ok men kantite ayisyen ki pa ayiti ki gen menm posibilite avèm ki pa deside pale jan map pale a ou genlè pa konprann ki kantite ayisyen ki gen menm posibilite ak mwen ki pa an ayiti men ki pè ki pa vle kanpe janm kanpe ya. Sa vle di ke son risk ke m pran sou vi m antank ayisyen m di men non gon bagay ke n ka fè. Eske nou oblije gen yon zanmi kap plenyen nèg la gen ti kay li ke l pase mizè pou l fè nan tòsè l. Nèg ak zam debake anndan kay la. Yo pran tout bagay misye genyen. Machin nan lakwa yo pran. Yo kraze fenèt, vit, brize yo lage atè. Yo vòlò tout bagay yo al ak yo. Sa pa dwanyen? Marc Fedji André, Sa vle di ke, eske sa pa di w anyen kòm sitwayen? Pierre Garçon, Eske sa pa di w anyen? Nèg la k pase mizè pou l konstwi ti kay li. M pa di w m gen yon vye zanmi m la a, l ap koute m la papi. Nèg la pase mizè pou l konstwi ti kay li. Paske l di w li menm, li fin travay Etazini, men l pa vini pou l vin kòmsi fè tout rès tan l la, fè vye zo. Misye te bay tèt li yon defi, l di aprè dizan, li travay, epi l ap retounen Ayiti. Aprè sa l di bon jan l wè bagay la, l ap tann kenzan. Bon, m ap gade mouche la, mouche genlè pral sou vennsenk. Misye pral sou vennsenk wi la. Nèg la pase mizè. pa travay nan nwit, pa dòmi nan nwit, nèg la ap travay, tout nan nwit nèg la nan lari l ap brase pou l fè ti kòb, pou l al konstwi yon kay an Ayiti, li panse ke l ka al fè vye tan li avèk fanmi li, pitit li, madanm ni. E pi, lè l gade l wè se nèg ak zam ki okipe tout espas la, tout zòn nan nèt. Sa pa di w anyen kòm Ayisyen? Enben si ok, sa t fè m wè m di w m pa yon jounalis militan kontrèman ak lòt yo, m pa yon jounalis angaje, mwen se yon journaliste konsyan. Tande sa m di w la a wi. Theriel Thelus son journaliste konsyan. M fè yon konsta de sitiyasyon, mwen konsyan ke n pa ka kontinye konsa, o peril de ma vi j'assume mes responsabilités. Paske l pa nòmal la sosyete. Konbyen ayisyen la a kap soufri a letranje ki o zetazini nan peryòd fredi sa a ki nan east coast etazini map pale a kelke zanmi a Montreal tanpèt nèj tanzantan sitiyasyon konplike nan Canada men an règle jeneral moun sa yo nan peryòd sa yo ale al pran ti tan vakans sa an ayiti yo tann nèj la fin pase gon bagay yo rele verglas Ayisyen Ozetazini. Se sa k pi danje a. Nèj gen dwa fin tonbe, epi apre sa, materyèl vini, machin, etsetera, yo netwaye bagay. Men, vèg la, se glas ki rete atè a. Moun ap tonbe sou li, kawoutchou machin ap glise sou li, aksidan ap fèt, pye ap kase ladan l. Moun nan ta renmen al ann Ayiti. Tande byen wi, sa di moun nan ta renmen al pase etap sa an Ayiti. Gon pakèt pèsonaj k ap soufri la a, ki mouri avant lè yo. Paske yo konstwi kay yo an Ayiti pou moman difisil sa yo. Yo pa ka al ladan l. Paske nèg ak zam okipe l. Epi sa pa di pèsòn anyen. Kòmsi swadizan dirijan yo, otorite yo, nèg ki nan leta a, sa pa di yo anyen? Nou pa ka fè sa la sosyete. Freo Lambert, Black Ice, tande wi, sa pa di nou anyen? Sa vle di ke m vle n konprann jodi a. Fòk genyen de sitwayen avize e konsyan ki pou pran responsabilite yo. Inik di se Black Ice ki fèl kite Illinois. Sa vle di ke ekoute la sosyete. Depi avan la m tande gen kote la nan Montreal, Canada, nan Canada t pa gen kouran akoz tanpèt nèj. Pa gen, gen blackout Canada wi akoz nèj. Sa pa di w anyen? Alòske n gen bèl solèy nan peyi Dayiti. Kounya nou kraze tout bagay. Bèl plaj nou yo abandone. Pa gen touris lokal ankò. Regarde, bon m retounen sou sa m t ap di n yè avan m vini sou Ayiti. Gade pou wè la a. Men, écoutez la société. Kote m ye la a? Mwen Martinique. Men, atansyon, ti tan m al fè Martinique la, m te ka al fè l Ayiti. Paske pou m al Martinik, Fort de France, m al vizite plizyè kote, Dillon, Chèlchè, etsetera, Kartye, Cluny, gon pakèt kote m ale. Men, m te kapab pran ti kòb sa a, mwen deside al fè yon ti vakans Ayiti ak li. Ka yo di m, e Okap pa Ayiti? E m te ka al fè yon kout pye Okap. Ou konprann sa m di w? M t al manje kèk kasav nan Nò, men m oblije m al pran yon ti tan Matinik, m al fè yon lòt eksperyans, men premye sa m gade nan, gade pou w wè imaj ki sou ekran la, m ap chèche yon pil fatra nan wout la m pa jwenn! M di o men sa k pase la, Matinik, m ap chèche yon pil fatra nan wout la m pa jwenn! E pa moun k ap viv la? Chaje Ayisyen Matinik wi! Gon zòn yo rele Terre Saint Vil, se ayisyen dominiken pwostitiye k ladanl. Men m pase Terre Saint Vil, m pa wè pil fatra nan mitan lari a. M wè gen kouran 24 sou 24. M di sa k pase? Sa k pase? E jan ou di a Telus, ekoute. Chaj Ayisyen dayè mwen kòmande manje plizyè fwa nan restoran Ayisyen an Martinik. Kisa k fè nou menm an Ayiti n pa ka omwen alò on moun la k ap viv Martinik ki gen posibilite dayè m t ap pale avèk chofè gid mwen ki li menm se matinikè e koute misye di ke Ayisyen pa gen difikilte pou yo travay lotbò a. Depi yo rive yo travay. Dayè yo pale kreyòl. Li di ke Ayisyen yo pa konplekse, yo fè nenpòt ti bagay etc. Pa gen twòp pwoblèm. Pafwa gen ti pwoblèm pou kestyon dokiman. Men si yo ap travay nan yon konpayi, bòs la kapab sponsorize yo pou fasilite ke yo gen dokiman. Alò kounye a, yon ti jèn Ayisyen tonbe Matinik. Depi li pa gen twòp pwoblèm pou kestyon imigrasyon, ou panse li pral tounen Ayiti pou vin fè kisa? Pou vin chache kisa? Ekoute la sosyete, gon reyalite ke n bezwen konprann. Se pa peyi a non ki fè tèt li. Se moun ki fè peyi a. Se sitwayen kap viv nan peyi a ki fè peyi a. Yo te, yo tap viv moman difisil menm jan ak nou. Se vre ke yo pa endepandan, son departeman doutremer. Yo sou kont la Frans. Sepandan, gon, gon, gon, gon espas ki abite par lè beke. Beke yo, se moun ki pli rich yo, se rich, sa di se blan kreyol, sa yo rele beke Martinik, ki posede tout riches peyi a. On bon pati. Alò yo kontwole on pakèt bagay. Yo revoke minis. Yo fè sa yo vle. Yo gen, menm jan avèk oligak yo nan peyi Dayiti. Men ekoute la sosyete. Men, yo pa sèlman souse peyi a epi ou wè. On pakèt moun lage, pa ka manje, fatra nan lari pasi pala, ensekirite, etc. Dayè, m sezi m rive Matinik. Apa de kèk kote tankou Tè Senvil ke m sot pale a, lè n pase ke n t ap tann, misye ap esplike m istwa lan, paske Dominiken Ayisyen anvayi l, e gon kesyon de Bad Boys ki anvayi zòn lan tou, e kontrèman ak lontan, kounye a moun pa kite pòt yo louvri konsa ankò, donk sa ka rive gon ti deblozay. Men majorite kote m pase, m pa wè menm yon grenn polisye kanpe nan lari a, M di misye men sa k pase, èske pa gen dezòd, pa gen krim, pa gen bagay? Misye di bon, tout kote kapab toujou gen ti pwoblèm, men se pa kòm si kote w gen dwa nan lari w kanpe, bon nèg la vin rale telefòn ou l kouri, pa gen bagay konsa. Sa vle di ke bon nou menm nou pa wont? O mwen n ta wont. Si bon, pou w wont fò w konn wont. Pase wont la se yon kesyon volonte l ye. Nèg isi san wont yo pa janm konn wont. Pase pou w konn wont, Gen fò gen paran tou fò gen fanmi se lè w gen fanmi w wont wi eh Celestin Jean Mito sa vle di lè w gen fanmi epi ou gen dwa kòmsi ou wont ou wont fanmi an ou wont non an men nèg isi san wont enben le fè ke yo san wont nou pap janm avanse nou pap gade bèl ou wè zòn sa a mal vizite la. Se zòn kote gon pakèt bèl flè, bèl pye bwa, tout abre fritye ki la. Dayè Matinik, mo Matinik la menm vle di ke se kote, se kote gen anpil flè. Se sa menm Matinik. Maldina, Madina! Sa vle di ke gade pil pye bwa k genyen. Sa vle di ke la sosyete ekoute se nou k pou fè peyi ya. Men m gen enpresyon ke menm swadizan moun k ap dirije yo, yo ap tann se blan k pou vin fè peyi ya. Yo menm k ap dirije peyi ya wi. Yo menm ki se premye minis, yo prezidan, senatè, depite, yo menm ki majistra, yo menm ki direktè jeneral, men y ap tann se blan k vin fè peyi ya pou yo. Yo menm k ap dirije wi. E yo menm kap dirije. Men yap tann se blan, se mesye blan ki pou vin fon bagay pou yo. Nou pa ka fè sa la sosyete. Pase ke ekoute, gade la li nan nwit, m pral montre nou imaj a Martinik, nan nwit li ye la. E pi m sezi. M di o Martinik m ye la konsa. Mwen menm map gade kapital la map antre fort de France e map gade potoprens li menm potoprens epi se fatra ou wè la se bò lanmè map pase la bèl bagay nan nwit li ye la wi moun reyini bèl bagay bèl wout trase wap gade makaj o sol sinyalizasyon orizontal sinyalizasyon vètikal liminez tout bagay ap fonksyone moun nan lari. Map gade peyi mwen menm. Ou rive pòtoprens ou annik desann aye o pò a se on pakèt ti kokorat ki bò a atè a fatra fè mikalaw de kwa dè boukè pase taba rive pòtoprens se fatra sèlman ki di w bonswa byenveni an ayiti se fatra sèlman wi epi n panse n ap fè peyi alòske n ap gade tout lòt ti peyi ap evolye tout ti peyi ap devlope Li pa nòmal la sosyete. Paske, ekoute, gen reyalite jodi a. Si mwen ak ou ki se sitwayen avize, ki se sitwayen konsyan, ke nou pa pran responsabilite n, se nou k ap peye konsekans la pi devan. E non sèlman, kon kon zanmi di sa, e ou di, e ou di di pawòl sa. Non sèlman yo sanwont, je yo chèch. Paske nèg isi, yo pa, menm si ou kenbe yo nan vòlò, y ap plede. Ou wè, m ba w garanti, jou yo met men sou Izo, l ap di, l ap di l pa bandi. Dayè, m pral pale sou misye. Izo pa bandi non. O! Se gwo bagay, bon, wè l pral pran sa, l fè tiktok avè l. Chak samdi misye mete l sou bagay tiktok li. Tande wi. Izo pa bandi non. Pour la justice haïtienne, pour la police nationale d'Haïti, Izo pa bandi e m pral esplike sa talè. Sa vle di ke jou wè yo mete, yo ta mete men sou Izo, Izo wi, l ap di w non se nèg serye l ye, se sosyal l ap fè nan kominote a. Li pa bandi. Dayè kounye a l di w se atis li ye. Se atis li ye. Sow, écoutez la société. Pou konbyen tan nou la? Nan ap gade la Martinik. Eh nan ou sou zen Ayiti lib. E pase m te pase bon jan a. Oh dayè m pa tap rete nan zòn sa tè sen vil. E pase m te pase nan machin byen bon jan. E mwen t wè moun moun pa wè m pase machin mwen vit li tente. Ou pa ka jwe ak bagay yo apa. E koute. Sa vle di ke nèg la nan vòlò wi. Ou kenbe l li di w non m pa nan vòlò. Gon bon bon m di w. Gou yon nèg m tap gade tele ginen tap pase bagay sa yo arete misye ak yon zam men yo jwenn zam nan nan pye misye misye mete zam nan nan pyel epi lè lapolis di e sak pase e ba ou gen zam bay misye di non chèf la m pa gen zam m pa vòlè ou pa jwenn zam nan menm yo di bon men zam nan nan menw misye di non chèf la ou pa jwenn zam nan nan menm ou jwenn zam nan nan pyem. M pa vòlè chèf la. E ou pa jwenn zam nan nan men m? Se nan pye m zam nan ye l pa nan men m. E zam nan pa pou mwen chèf la. E nan pye m li ye l pa nan men m. Se yon peyi difisil. Men pa bliye Odeve a te deja montre kòman misye ka ye e de fèt nou te gen rezon. Donk travay teknik ke n te fè a se te kòrèk. Sa depi lè misye te jenn ti gason tou piti M pral montre nou poukisa Ayiti nan eta l ye la a sou zafè ensekirite k ap brase bil peyi Dayiti. Écoutez la société, Jude Siméon Mwen rann mwen kont, tande la sosyete, hum, s on peyi difisil, fò m di n pandan n ap pale la a, genyen yon polisye, nèg sa yo se pa arete pou n arete yo, m swete ke ankèt nou an li korèk, pandan m ap montre n izo a, gen kòdinasyon près e relasyon piblik, polis nasyonal la ki mete anba kòd polisye Anderson Destin. Misye gen soupson sou do l e m pral ODEVA pral aktive sou misye aprè l emisyon. Yo arete misye Anderson Destin petèt fanmi l ap tande podyab polisye l ye yo m ap gade fizaj misye la. Yo arete misye yo gen soupson l ta kon li ta nan konplisite li ta afilye ak gang 5 segond ki nan Vilaj de Dye. yon polisye an fonksyon. Misye rele Anderson Destin. M a montre n imaj misye demen, apre m fin mennen ankèt pa m. Men lapolis arete, pandan n ap pale la misye anba kòd. Lapolis arete misye, e ben, Direksyon Santral Polis Jidisyè, DCPJ, via Biro Dezafè Kriminèl, bak, yo mete anba kòd jounen madi 11 avril 2023 a polisye Anderson Destin pou afilyasyon misye nan rezo malfektè sa a ki rele 5 segond ki baze nan Vilaj de Dye kote yo pa bay kredi non finalman yo gen non misye Johnson André alyas Izo ap dirije. Polisye sa a misye soti nan 20 e 26 yèm pwomosyon ou wè 16 yèm pwomosyon 26 yèm nan chaje move je ladan l. sèzyèm, ventsizyèm pwomosyon chaje move je. E menm ansyen menm zanmi Alex yo, misye soti nan ventsizyèm pwomosyon polis lan, misye genyen dè kominikasyon enpòtant avèk chèf gang sila a, kote ke dènyè konvèzasyon yo date 18 mas pase an la. Ou tande koze, son peyi difisil. Alò, bon lò nan yon peyi konsa, mesye dam, la sosyete. Pou polisye ki la pou pwoteje ak sèvi. Bon nèg sa a mezanmi. Bon mwen menm depi gen eleman vre gen evidans. Nèg sa yo pa gen arestasyon pou yo. Pou bon polisye kap sakrifye vi yo la ke map pale de yo. Nèg yo ap travay bouda chire. Pou nèg yo ap wè si yo atrake bandi. Aloske nan mitan yo gen bandi. Men map di sa lontan yo pa okipe m. Map di yo sa lontan wi okontrè yo taklem pito, yo kreye fo kont pou yo taklem. Yo di w TT wap detwi ti jèn, se se sa e mak fabrik yo. Ou pa ze pekenyo e atis li ye. Ou konprann, kounye a ou wè m pa di anyen sou li, paske kou m di sou li yo pral di map detwi ti jèn menm jan a seksi. M tou pa di anyen. Ze pekenyo, alòske ou wè m pataje pou ou, kòmantè l fè anba yon videyo mikmik nan karavàn. Ou konprann sa m di nou? Sa vle di ke ki sa k pase? Ou wè peyi sa a? Mwen menm bon m di w, gon moman m ap rive, se vre lè m di sa gen moun ki di non TT, ou pa ou pa ka fè sa paske ou se espwa nou bagay men atansyon, mwen rann mwen kont m ap voye twòp wòch nan lanmè l pap janm plen. Se wòch m ap voye nan lanmè la sosyete. Konbyen polisye la a bouda chire k ap pase mizè, goumen. pou wè si yo a trake de twa bandi epi pou wè kiyès ki nan mitan yo polisye gen detay ke m bezwen sou misye la popo pa annik vin lage di m vin sizyèm kote misye te ye paske anndan dcpj menm gen move je sa di gen detay fò n konnen sou misye toujou m a prezante tout zanmi ti koze yo misye demen si dye ve paske gen detay fò m chache plis sou misye on polisye yo arete la misye rele Anderson Destin. Misye soti nan 26 yèm pwomosyon polis la. Yo pa anm dim nan ki kòl afekte. E sa m pa anm. Misye fè travay la pi kòrèk. Ase nèg sa yo pa gen pwoteksyon pou yo. Pa gen pwoteksyon pou yo. Se nan ki kòl li ye, kote li ye, a ki es li an detachman, eske l nan komisarya. Gen detay fòn konnen e gen lòt nèg fòn bay. Paske pa gen volonte. Dayè si te gen volonte. Depi la restasyon de ti grèga. Wi ti Greg, nan 95, gon pakèt polisye n tap met anba kòd deja. E sa k fè m di w m regrèt enfiniman gon seri de nèg ki pa nan dcpj, ki pa nan tèt polis la pandan m gen emisyon sa a m ap fè jodi a. Aprè larestasyon de ti Greg, gon pakèt polisye move je t ap anba kòd deja. Men pa gen volonte. Se blòf, se foulay kap fèt. Pwisan nan vilaj de Dye ki bay tèt li non atis mafya peyi an menm jan m te pale n de animatè peyi a Edlaza ki jodi a finalman parèt tout kò l. Hein paske lèm denonse yo dim se nap detwi ti jèn donk se se sa nèg yo toujou di nap detwi ti jèn finalman bagay la melanje nan men yo parèt tout kò yo m pral montre w ke son peyi difisil paske eh kisa k pase la sosyete kòman w imajine ke eh Ok Pa gen pwoblèm Pa gen pwoblèm Pa gen pwoblèm Nou pa prese Nap vin sou misye demen Gen anpil detay nap jwenn sou misye Pa enkyete w Nap vin sou li demen Ou konnen nou pa prese nou menm Se emisyon nap fè E pa sansasyon nap fè Nap fè emisyon Nou pa prese Fò n byen gade bagay yo Byen vante yo Avan n lage wou peyi a Ekoute Chèf gang sa ke Tout moun konnen Pou la polis, Izo pa yon bandi. M pral eksplike pou ki sa. Pou la jistis ayisyèn, Izo, misye pa yon chèf gang k ap bay pwoblèm nan peyi a. Remake! gen anpil entèvansyon kap fèt, yo souvan ap pale de yon seri de bandi oubyen lòt non chèf gang, Izo pa site fasil, alòske se youn nan pi gwo kriminèl ke peyi a konnen aktyèlman, kidnapè, asasen, misye kounye a bon, misye ap jere kestyon dròg tou, sa di misye nan tout bagay nèt. on nèg ki asasine polisye e se pa on grenn e li esplike an videyo pou ki sa l tiye polisye yo anndan vilaj de Dye. Sa di on nèg kon sa se on nèg ki ta sipoze nan tèt lis lapolis. Premye sa m al fè, ekoute, m al eseye verifye on bagay o nivo lapolis. Tande byen wi! Tande byen! Alò ki kisa Izo ye menm? M pa konnen kole pyè Richard nap chèche. On nèg nan tranp Izo. Se prèske chak jou Pierre Raymond dcpj ta dwe relanse yon avi de rechèch. dèyè prezime kriminèl sa a, m pa menm bezwen di prezime, e nèg sa a yo, yo pa bezwen al tribinal pou jije, pou konnen yo se kriminèl, paske yo pwouve l. Sa vle di ke nèg sa yo k ap fè krim sa yo chak jou nan peyi an, dcpj ta sipoze ap renouvle avi de rechèch dèyè yo tanzantan. Pandan m ap pale avè nou la a, Al tcheke nan dcpj depi kilè k te gon avi de rechèch dèyè Izo. Dèyè menm non Izo yo pa konnen. Pou la premye, jodi a mwen ekri li men yo pap di gras ak ti koze ak tete non. Yo pap di sa, yo pa rekonesan. Jodi a m wè nan yon nòt yo ekri non misye. Tande byen, menm non misye yo pa konnen. Ale nan dcpj pandan m ap pale la a, al tcheke kòman zanmi an rele, Leconte, Frédéric Leconte. Al mande l prezante w yon avi de rechèch. ke li te lanse dèyè chèf gang sa t rele Izo nan Vilaj de Dye epi na konprann la sosyete nou gran timoun nou konprann tande lè m al tcheke nan achiv polis nasyonal dayiti ee mwen rann mwen kont Izo son nèg lapolis ap pwoteje. Gen anpil bagay k ap di ke m pa ka kouri lage yo san ke m pa gen bon eleman pou sa. Tankou deplasman misye, jan l al nan fèt kay Vitelòm etsetera bagay sa yo. Anpil koze ap pale. Sepandan, mwen rann mwen kont Izo son chèf gang lapolis ap pwoteje. Yo move la kou kong pou verite map bay la. M pral prouvel. Dayè pa gen anyen m di map voye monte non. Map prouve sa a pati de analiz map fè sou sa. E ou pral rann ou kont ke Izo son nèg kap pwoteje. Lèm al tcheke nan achiv pnh, tout nèg m tcheke yo pa ka banm anyen. Finalman. M jwenn yon avi de rechèch depi 1804. Depi 1804. M jwenn yon avi de rechèch gen lè se epòk Rameau Normil te la. Epi m wè yo mete yon foto. M pa konn si l sanble a misye, li pa sanble avè l. Men yo di e li. Epi yo di izolan ensi koni. Mwen menm depi lè m ap tande non misye, m pa t janm konnen l te rele izolan. Gon nèg ki di m non èske w sonje gon lè Jout te konfonn e pa vre Jout te byen di li te di Izo 5 segond e l di e pa Izolan pa m nan non li di Izo 5 segond n a pale pita mwen menm achiv yo la donk pa ban m manti mesye tande byen achiv yo la pa ban m manti nan nan avi de rechèch ke pnh te mete sa fè lontan Yo ekri Izolan ensi koni, chèf de gang, 5 segond, bagay sa yo, asasina, bagay, asosyasyon malfèktè, kesedyo. Yo ekri Izolan, pa gen pwoblèm. Men lasosyete, sa fè prèsk 1 an wi, ODV a dekouvri vrè non misye te itilize Facebook lè l te ti jèn ti gason, jan w ap gade l sou ekran la a. Sa di si la polis, si la polis te gen volonte pou te kontinye trake misye, se pa paske l debare vizaj li kounye a non, dayè son bagay li fè a volonte. Mentnan, la polis t ap renouvle avi de rechèch lan, li ta pral pran menm enfraksyon repwoche yo, ankò plis, paske misye tiye polisye, etsetera. Yo te sipoze renouvle l pou di ke Johnson André alyas Izo chèf kriminèl asasen kidnapè kap dirije 5 segond lan gen yon avi de rechèch dèyè l. Lè sa medya ap ekri sou li etc. Paske kisa dcpj pa konprann ke m pral pale ak yo aprè midi a? Le dcpj gen de done ke l bay son nèg Men dcpj se yon antite ki rekoni pa sèlman pa leta ayisyen men a lechèl entènasyonal. Sa di si gen yon dokiman ki sòti dcpj li ka itil la repiblik. Tande sa map pale avè nou la. Tande byen wi eh Veli. Sa di si gen yon dokiman ki sòti dcpj. li ka itil nan yon seri de dosye. Bon imajine jodi an la, m wè petisyon ap siyen pou bagay anile kont youtube misye. Mwen menm m pataje l men m pa siyen l. M pral di n poukisa, mwen pataje petisyon men mwen pa siyen l. Paske menm si 50 mil moun te siyen petisyon, youtube gen dwa chwazi pa anile kont misye a otoutan l pa vyole. lwa youtube la li menm sil pa vyole palisi youtube pa gen ann pral fè yo eliminel non mwen genlè pa konprann sa map di la ha son pil sa vle di menm si 50 mil moun siyen petisyon an pou anile imajine misye gen nenpòt plis pase 130 mil moun kap swiv li sou tiktok. Misye gen plis pase 110 mil moun k ap swiv li sou YouTube. Menm si 50 mil moun te siyen petisyon voye bay YouTube TikTok, yo kapab pa bloke l. Si TikTok, Facebook, YouTube, Instagram estime ke misye pa vyole lwa ki kreye platfòm sa yo pa bloke l. Alòske le gouvèneman ayisyen te kapab fè yo bloke l. Pa egzanp, m sonje poul boukannen te sou twitè, te gen yon ansyen komisè di gouvèneman ki te ekri platfòm sa yo ki te egzije pou yo bloke kont poul boukannen. E m sur ke sa te, m kwè ke sa te fèt. Se te komisè Louis Juste a lepòk sa m kwè ki te fè sa. Ekoute la sosyete! Sa vle di ke Se la m pral di n, kesyon gang nan peyi a e bon bagay ou ka jwe ak li. E bon bagay piti li ye. Se bon bagay piti li ye non kesyon gang nan. Sa vle di ke otan de fwa se gouvènman sa yo ki la, ap toujou gen gang nan peyi Dayiti. Se mwen k di n sa. Ok, an n pran egzanp ki senp. Eske n sonje nan istwa ke non Claude Joseph te site a, lè yo te fon erè, m pa konn si se te voulu, men se pou mwen se te yon erè yo te fè, se yo te korije l, yo te met, yo te prezante foto ansyen senatè Jean Charles Moïse pami gang yo nan peyi Dayiti ke yo tap pale de yo, eske n sonje sa? Eske n sonje lasosyete Pami tout chèf gang yo t ap site, yo site Ti Lapli, yo site yon pakèt, yo menm site Chen Mechan, yo site tout chèf gang yo, yo pa site Izo ladan l. Ou pa konprann sa m di n la? Se yon peyi difisil, hein! Yon pakèt gang, gwo chèf gang ki nan peyi a. Yo site tout non chèf gang sa yo, yo pa t site Izo. alòske an tout lojik lasosyete, premye non nèg ki te dwe site nan lis la se te Izo. Izo pa bandi an. Izo pa bandi non. Wè, pou lajistis ayisyèn, dayè, pou yon nèg antre nan palèdjistis peyi a li kraze l. Li kraze l paske se yon nèg ale, nèg yo pran tout vye materyèl, tout bagay nan pakè, menm vit nèg yo bwote yo al avè l pran machin. Donk nèg yo, yo plati palè dijistis la, yo kraze l plat. Menm yon avi de rechèch pa lanse. Avi de rechèch se pa paske yo pa konn kote misye ye. Men o mwen, dcpj te kapab montre ke misye son eleman endezirab, gen yon avi de rechèch ki lanse kont li, dayè l gen vrè non l, li gen foto misye kounya. pwofite de sa, lanse on, m swete bon yo pral fè l aprè, yo ta sipoze fè l, e yo ta sipoze fè l aswè a larive demen, paske mesye ban m di nou ti bagay, s on kout men n ap bay peyi a, si nou pa dakò, bon si nou pa nan gang, si n pa dakò n ap pwoteje gang, on nèg kriminèl tankou Izo, k ap bare figi l depi lontan, finalman men figi l sou ekran la, l parèt piblik, epi nou pa menm renouvle on avi de rechèch dèyè l. pou tout enfraksyon ke nou konnen li fè yo, pou tout krim de san sa yo, pou kidnaping sa yo l fè nan peyi a, pou vyòl nèg sa yo fè anba, kòm si sa pa di nan en. A mesye se pa serye kan menm. Non se pa serye. M vin di nan aprè midi an. Zafè ensekirite nan peyi a, se pa yon zafè de twa grenn polisye pral pran zam di yo pral rezoud, se pa sa, ba la plis ke sa. Se paske pa gen volonte politik avan tou pou rezoud sa gen la. Paske... Si chèf gang Izo nan kad yon petisyon ke nap siyen, ke n pa menm ka jwenn yon avi de rechèch ki lanse kont li par dcpj, sa vle di ke dcpj konplis nan sa kap pase nan Vilaj de Dye. M klè sou sa, pa gen bagay ou konprann ap sere koze, non se sa l ye. Si nan kad yon petisyon ke nap siyen, Nou pa menm ka jwenn yon avi de rechèch pou n akonpanye ak petisyon an pou montre ke men yon nèg se yon frajil, se yon danje, men dcpj t ap chèche l. Sa vle di ke misye se yon nèg k ap travay, m pa vle di l ap travay pou dcpj non, men se yon pwoteje li ye de dcpj. M klè sou sa. Entèprete l sa w vle, di sa w vle men se yon verite. N ap tande m la o kòdman polis la, di sa n vle men se yon verite. Paske li pa nòmal pou n ap siy yon petisyon, pou n ap chèche menm yon avi de rechèch ke n te lanse dèyè Izo ke n pa ka jwenn. Se pa nòmal. Se plis ke grav. Se pa nòmal, se pa lojik. M pa ka konprann. Mwen menm Theriel Thelus gen de bagay ke m gen tan kòmanse fè e m fè deja. Gen pis ke m genyen deja. Men atansyon. Bon m di nou, gen de risk ke m ap pran pou le peyi. Bon wè, malgre risk ke m ap pran, se divèsyon k ap fèt, traktasyon k ap fèt, pou wè si yo ta destabilize m, detui m, nan kad travay ke m ap fè pou peyi a. Kounye a, m ka sèlman poze kesyon, men pou kisa m ap pran risk sa yo? Gen de demach pèsonèl ke m te ka fè, o nivo de menm chèn, e, youtube, e, izo a wi. E m di pou kisa tou sa? Gen demach pèsonèl ke m ka fè. Dayè, premye pis ke m bay, nou idantifye ke kont lan, moun k ap jere l a, l ap viv Ozetazini. Kòm si dcpj ki di l ap konbat, bon si l ap konbat, paske m di w anndan dcpj gen move je, kòm si dcpj k ap konbat ensekirite nan peyi a, pou ki son fòs legal, ki son enstitisyon legal, Li paka ekri FBI pou mande ankete son malandren vagabon kriminel kap jere yon kont pou izo ozetazini? Edem konprann sa. M ta renmen nou edem konprann sa. Komsi dcpj, leta, la polis nasyonal dayiti, le minister de la jistis. si nou pa nan gang ede peyi a kòm si nou pa gen kapasite pou nou ekri enstans ozetazini pou n mande yo tanpri souple ba nou kout men menm jan lè n bezwen on moun nou lage interpol dèyè l dcpj son antite dayè ki travay an etwat kolaborasyon avèk lèzetazini. Dayè menm jan nou enstale nou se yo ki gen kontwòl li. Alò n pa ka mande yo? Gen yon bagay k ap fèt la a. Gen yon endividi, gen yon nèg la a se yon kriminèl. Misye gen chèn YouTube li ki monetize e l pa ka monetize l ann Ayiti. Paske pou yo monetize l, gen yon adrès pou l bay ki koni. Li dwe bay sosyal li, sosyal! li dwe bay sosyal sekirite l, fòk li bay on non pou kòb la ka vini. Yo bay on plak YouTube, plak sa li pa sèlman ale an Ayiti, li pa annik sòti yo deside al Ayiti non. Gon adrès ke yo depoze l Ozetazini. Kòm si dcpj pa gen moun ladan l ki gen nivo pou omwen fè sa pou peyi a. Ebyen fèmen peyi a n fini. Pap etone m, rezon an senp. On kriminèl de o ran nan tranp Izo. Misye se premye nèg pou dcpj ta ap takle chak segond. Ou ko janm tande gon operasyon k mennen la aprè bagay ki te pase 12 mas lan? An kòmsi on nèg an li k enstale la nan vilaj de Dye. Misye detwi polisye jan l vle, li enpoze lwa l la, pa nèg yo pa menm yon fwa tante mennen yon operasyon nan vilaj de Dye. Misye kounye a tèlman alèz, se cho l ap fè, cho fanm etsetera pasi pala, kounye a l di w se atis mafya l ye, fè videyo l ap choute videyo maten midi swa, epi pèsòn pa gen kontwòl li. M ta renmen n eksplike sa. Si n pa gen mwayen, pale a ti jèn ki konpetan, pale a enjenyè Moreno pa egzanp, e pale avè li, ou pa wè kounye a Izo se cho l ap fa medam sa yo al pase, al pran plezi anba a. Pale a enjenyè Moreno Jean Baptiste l ap ede nou. Misye gen Smart TV, misye gen televizyon entèlijan lakay li. Sa sèlman sifizan wi pou yo trake misye paske pa gen volontè. paske pa gen volonte kidonk mwen menm sa m ap gade devan zye m la a dcpj pa inosan nan ensekirite n gen nan peyi a paske m pa ka konprann nan kad yon petisyon m ap chèche menm yon avi de rechèch ke dcpj te lage dèyè izo m pa ka jwenn m pa ka jwenn ekoute la sosyete se swa n dakò fè peyi. Ou byen n dakò fèmen peyi a. Lòt bagay. Gen moun ki sot kete non bagay ou konprann wap se sat kraze peyi a. Paske nou minimize tout bagay. Kòman w imajine la sosyete. On nèg li bat li kite Ayiti. Li kite Ayiti pa sa. Li rantre Kanada. Dayè se yon privilèj ke nèg la genyen pou l sòti Ayiti, bagay yo pa t fin pi bon pase nou gade, nou gade imaj yo dan le pase, bagay yo pa t fin pi kòrèk. Nèg la rive Kanada, li gen privilèj pou l itilize yon espas pou l kreye yon anbyans bay tèt li e l jwenn moun ki asiste l nan anbyans sa a. E gen moun, sa l ap fè a, yo pran plezi ladan l. M pa gen pwoblèm jiske la. Nèg la gen dwa fè sa l vle pou l ka bay moun plezi. Sa poko deranje m. Se vre nèg la gen dwa ap denigre moun etsetera, pale di s tenten. Sa pa deranje m. Men kòm sitwayen avize, kòm on nèg k ap denonse bandi, kounye a sa pral deranje m. Lòske w ap vann mwen Izo kòm atis, sa pral deranje m. Lòske w ap pase mizik Izo nan cho w, w ap fè pwomosyon pou albòm Izo, w ap fè pwomosyon pou videyo Izo, sa pral pi deranje m. Lòske w afime, e pa moun k ap voye monte non, ou repete nan bouch ou, Izo peye w pou jwe mizik li nan cho w. sa vle di otomatikman ou fè pati de cette association de malfaiteurs. Pa gen blag nan sa. Sa di nan tout peyi kote gen moun oganize dcpj li tap ekri otorite kanadyèn yo pou yo mande ankete rapidman sou to ou n pral tande la. Ok wi izo banm kob menm Pa gen wi m blag nan sa.
toujou nan men izo m pa gen show radio national la lè mwa rive la m pa kan domi kay izo m pa kan domi nan vilaj e show m fè E de cho m viv. Se de cho m mwen viv. Izo peye m, m jwe mizik Izo ap genyen. Fè vin arete m. Fè vin arete m bann chyen sal. Fè vin arete m wè kiyès ki ka manyen m isi. Fè vin arete m wè kiyès ki ka manyen m isi. Lè m t ap fè cho sa, lè m t ap fè cho sa se yon nèg ki te fè l mwen. Mwen etone lèm wè moun kap di non nèg la gen plezi lap bay tete monchè pa antre la m pa nan bif ak moun m jis ap ba w yon verite ke w pa vle aksepte misye se alye izo de manyè otomatik dayè tout sa izo ap fè misye konnen li anonse l sou paj li nou klè sou sa wi tout sa izo pral fè misye anonse l sou paj de manyè otomatik Sa di misye se alye izo. Komsi pa gen moun nan leta an ayiti ki gen nivo pou ekri otorite kanadyèn pou mande ankete sou endividi sa ki se yon asosye izo 5 segond nan vilaj de dye. Eben fèmen peyi a. Fèmen peyi a n fini. Sa di si sa pa di nan anyen epi nou tout ap komante e plezi nèg la ap bay an la e plezi. Ou byen nou tout fè pati de sèt band kriminèl. An sa se plezi li ye la sosyete. An kòm si pon nèg ap fon cho pou l aksepte bon dayè. Bon wè misye, misye fè erè. Pito misye te di ke bon l renmen mizik nèg la l jis pase l. Misye di ke li pa gen radyo nasyonal. Dayè, wè ke blòf la fini tou. Kesyon chanm 16 la se te yon blòf. E misye montre l pa sou anyen. Sa vle di yo di fòk li peye kay li. Le fè ke fòk li peye kay li, se show a t peye l. Sa vle di pou l jwe mizik chèf gang nan, chèf gang nan peye l. A ki kòb li peye l? Se pa mizik misye fè ki ba l kòb. Kote l jwenn kòb pou l peye, pou l peye animatè a? Kòb kidnapping, èske ou panse ak sa? Kòb yo vòlò nan men moun. Kòb chofè kap pase maswife anba pou travèse. Kòb ti malere, ti malerèz kap bouske lavi anba lavil nan sou pòtay Leyogàn. Se lajan sa yo wap pran. Alòske wap viv ki kote? Kanada, Kebèk an patikilye. Pou wap chita Kebèk, yon peyi òganize, pou aksepte ap manje lajan yon kidnapè an Ayiti. Epi sa pa di w anyen? sa pa di dcpj anyen, sa pa di ministè de la justice anyen, le commissaire du gouvernement sa pa di yo anyen, kòmsi pou n pa ka ekri pou n mande les autorités canadiennes, bon menm si misye ta gen nasyonalite kanadyèn, li se ayisyen, misye fè, misye poze dè zak sou teritwa kanadyen, men atansyon, Kanada l ap ede n tou an matyè sekirite, gen moun y ap sanksyone, e men gen yon nèg ki chita Kanada, kap fè pwomosyon pou kriminèl nan peyi a. Kòm si pa gen moun la gen nivo nan leta pou o mwen adrese yon korespondans avèk le ministè de la defans o nivo Kanada, avèk lè zotorite de la jistis pou mande ankete sou vagabon sa a. Sa pa di nou anyen. E pi m wè yon pakèt moun kap kòmante, non se plezi lap bay. An sa se plezi? E ben si e plezi mèt la fèmen peyi a, mwen m fèmen bouch mwen. Si sa e Kòb wi plezi. izo banm kòb menm wi m touche nan men izo m pa gen show radio national la lè mwa rive la m pa kan dòmi kay izo m pa kan dòmi nan vilaj e show m Sitwayen
kap viv la kel te aletranje ou an ayiti depi ou se ayisyen de san pou santi w alèz nan sa kap pase nan peyi an la li pa nòmal pou yon nèg itilize platfòm li pou lap fè pwomosyon pou bandi. Mwen menm m site non bandi pou m denonse bandi. E de fèt, sonje bilan m te prezante nan fen ane a. Denonsyasyon m nan al bay rezilta. Li bay rezilta. E gen plizyè zanmi ki di l, rezon fondamantal ou pa wè rezilta travay mwen an jodi a klè, se paske se bandi k ap dirije. Men lè gen moun tout bon k ap dirije peyi Dayiti, w ap wè rezilta travay mwen an. Lè gen moun serye ki vle fè peyi, k ap dirije Ayiti, w ap wè rezilta travay mwen an. Paske, ekoute, se pa paske yon nèg ap bay plezi, nèg la kòmsi, m pa gen pwoblèm ak sa. Nèg la ka fè tout sal vle, ou konprann etsetera rete toutouni men ou konprann sak pay vant li tout bagay ti boutèy malta a m pi wo pasel ou konprann menm sim kout tou ou konprann sa m pa gen pwoblèm avèk sa yo kòmsi yap ap trip sou moun sa pa deranjem men lè wap pwomote yon chèf gang sa deranjem paske chèf gang sa lap tiye moun an ayiti Lap kidnape moun. Mwen menm pèsonèlman m di w nan fen ane a, nan 2022 a la, mwen kontribye nan 5 ka de kidnaping an Ayiti pou n ap peye bandi kòb pou libere moun. Fò n dakò sa a sitwayen. Sa di, si w ap kòmante, w ap pran pòz ou, non, sa pa deranje w, se paske w konplis e w aksepte l. W aksepte benyen nan labou a. Ou dakò ke w wè se labou wi, menm si rad blan sou ou, men w dakò benyen ladan l. Li pa nòmal lasosyete. Sa vle di ke gon reyalite ke w bezwen konprann. Dcpj, le ministère de la justice, le ministère de la défense si genyen, les commissaires du gouvernement si genyen, fòk gon bagay ki di. Paske gen plent ki dwe depoze. Bon m di n, ou gen yon ti bagay, menm si kòmsi ou pa gen garanti a 100 pousan gen anyen k ap fèt, men w tante

Tonton bagay! Men mwa vid rechèch pa genyen kont Izo, kidonk dcpj konplis! Kòmsi nèg sa a omwen ba l yon avètisman! Lè l di w dcpj pa ka fè l anyen paske l panse l Kanada l ka fè sa l vle! Ba l yon avètisman! Ekri otorite kanadyèn yo, di yo ankete sou nèg sa a ki se alye, paske l pwouve l, ki se alye yon kriminèl an Ayiti rele Izo! Fon bagay! Bon si ou pa fè anyen ditou. Epi wap di epa kite l oh bay bay yo anpil epa sa dcpj fon bagay Frederic Leconte fon bagay peyi ap tann ou fon bagay se pa nòmal mesye si n dakò peyi a n livre l ak bandi ok pa gen pwoblèm madanm ki nan tèt ministè jistis bon madanm m pa konte sou li l menm paske l dakò li menm li vann peyi a lè l di w sa yo se son de teritwa pèdi. Hein? Ce sont des territoires perdus. Li dakò l vann peyi a l menm. Madanm sa a. M pa ret sou li l menm. Men dcpj, Frantz Elbe, fè yon bagay Frantz Elbe! Omwens ou pa la m ap pale byen pou ou. Fè yon bagay! Mande dcpj jodi a menm pou lanse yon avi de rechèch fòmèl kont Izo paske nou bezwen l. Dezyèm bagay lan, nou bezwen ke dcpj, le ministè de la jistis nan peyi Dayiti, nou bezwen yo ekri fòmèlman le gouvèneman kanadyen pou mande yo ankete sou yon vagabon k ap pwomote yon chèf gang an Ayiti k ap tiye moun. Si n pa fè l nou konplis. Si n pa fè l nou nan menm asosyasyon malfèktè a tou. Pa gen blag nan sa.